yo m gen pewòl nèg sa yo m konn konbyen tout nèg touche ni sa kap jape Canada ni lòt ti sa wè ke ti masisi sa k jape yè trè m manke moute sou li kraze l plat maten an m gen lis la kounye a m gen lis pewòl nèg yo m son nèg yo pap vle wè nan peyi a menm menm menm menm menm non m gen lis pewòl nèg yo nèg ou pa ta panse m gen lis pewòl nèg yo e sak fè. Nèg sa yo, depi ou manyen nèg cheve kalalou, gen 2 grenn nèg cheve kalalou nan peyi a nan sektè prive a, depi ou manyen l la wap travay jounalis sa yo, e militan yo ye, militan nèg sa yo, e defansè nèg sa yo. Se sa ou wè yo, e pa nèg etchèmay la yo sèlman, nèg etchèmay yo yo respekte m, nèg etchèmay yo pa tap voye l anba tren an non. M sispèk se youn nan nèg kap mache pwonmennen mango pran pòz machann mango li se li ki voye misye pase e patwon misye liye e li k peye ti kounouk lan ou wè lap fè dyòlè li gen radyo a e misye k peyel pou li e misye k peye radyo pou lòt la tou lòt ti ransè vòlè e ti vòlè sa m pa prèske pale de li paske misye misye twò ba li menm sa vle di m konn patwon lè ou tande yo di w nèg yo bay 2 milyon goud pou tue Bob la e pa rans non m gen twòp bagay m konnen. Monchè Eee paix à son âme epi Danger byen chante antèman ni paske ou paka fin chante antèman yon moun pou lap flannen sou moun byen byen chante antèman chèche yon bon pè pou jwenn bon losti. Te ka gen gwo anbouteyaj sou boulva sak pase pandan tren an ap vini yon ti chen ki fèk ap aprann jape epi m pa konnen ki malveyan nan etchemay la k al pouse ti chen an lap jape l tèlman ti vwa l ba m pa tande epi m pa wè l tou yon ti chen piti. Ti piti yon ti chen zwit se moun map mande ki mèt ti chen an donk m pa menm konnenl menm epi kal jape ti chen al jape pandan map pase epi gon malveyan ki genlè pouse ti chen an al rantre anba tren an donk se Jimmy Danger ki gentan kouri avèk Boss Ben epi Cho Gogo a yo rale ti chen an men son ti chen mandouran yon ti chen mandouran yo di son ti chen espedisyon kel ye paske se nan chèche konnen map aprann Jimmy Danger dim li chante antèman ti. ti chen sa deja li pa konn kouman ti chen sa fè nan lari son ti chen chantò tèlman pou visye donk ti chen sa nan lari pou lal jape yon nèg tankou Bob ki son volan tren konsa 25 an nap mennen yon tren menm yon ti grafonyen tren an pa janm gen 25 an karyè 25 an. Bob se Guy wewe ap pale avèw m respekte w pou ansyennte w sa moun wap travay mwen map travay a moun m ka di w sa m vle la. Woy.
Yo te mete w deyò deja, yo ka toujou mete w deyò. Met granmoun sou ou. Gade yon verite mesye, yo te sa chita sou plizyè enstriman wi, tanbou, gita. M pa dwe pèsòn moun nan Guy Wewe radyo a la. Wè wè, pandan w ap ouvè gòj ou nan radyo Karayib la, yo ka mete w deyò. Ankò?
Ankò.
Mwen pa gen pèsòn moun ki ka mete m nan deyò la. Chita sou enstriman yo, tanbou, gita. Ok.
Pa gen pèsòn moun, men, men ni. Pa gen moun ki ka mete m deyò la. Ok. Yo ka mete w deyò kote w ye a. Ouvè, pa ouvè kò w. Ankò ou di li. Sa vle di yo te mete l deyò deja? M pa konnen.
Non, non, ou di ankò.
Kit yo te mete l deyò, kit yo pa t mete l deyò, ou gen dwa pa la kote ou ye a ankò pou yon rezon pou yon lòt. Ou pa wè Jovenel pa prezidan ankò? Jovenel wi. Palman. Yo ka mete w deyò. Respekte mizisyen. Ou pa ka ap trete mizisyen de visye. Pa gen pèsòn mizisyen la ki gen pwoblèm manje.